Sak pase fanatik yo sak pase fanatik yo nap swete nap pase yon bon dimanch dimanch 30 juin nou a 2 jou de yon match istorik kontre meksik nou konnen gwo nouvèl la tonbe yè a la mitan kanada tap mennen 2 zero sou ayiti epi ayiti retounen nan batay lan. Yo kale Kanada 3 a 2. On remontada kankou anpil moun ap di l. Gen anpil reyaksyon, anpil reyaksyon sou Twitter. Nou gade nou wè Amélie Baron ki rele Anmwey, alo la planèt si vous entendez hurler, vous inquiétez pas ça vient d'Haïti. Anpil reyaksyon, Michaelle Jean ki te gouvènè jeneral di Kanada, li di w ke Ayiti

Vestiaire yo menm bon nou gentan konprann li pat gen kote poun kenbe grenadye yo, grenadye yo tap rele anmwe tout kote ap pale de viktwa sa nan tout amerik di sid nan tout amerik santral la nan le mond antye an jeneral gen menm de komantatè kanadyen ki di ke match ayiti an se te meyè match nan jounen nan tout konpetisyon paske nou konnen gen koup dafrik de nasyon ki tap jwe. Genyen tou koup di mond feminin, gen kopa amerika ki tap jwe. Donk yo di w ke match sa ant Ayiti ak Kanada se sak fè yo renmen gade Gold Cup la. Paske lè wap gade Gold Cup la konpetisyon ekip yo vreman a menm nivo epi son. bon nivo foutbòl kap jwe e se sa fè anpil moun te kontan. Fabian Cola nou konnen ki di li menm kap viv nan peyi Kanada e li di ke ka mon peyi dorijin Dayiti pa mon peyi dadopsyon padon e pas an demi final Gold Cup proud Haitian Canadian. Epi reyaksyon yo tap kontinye Beansport salye Ayiti ESPN Fox Deportes tout kote pase se yon sèl pawòl kap pale Ayiti pare Ayiti ap fè yon wave la nan lemond antye nan mond foutbòl la menm Cardi B yèswa Cardi B nou konnen ki se star dominikèn nan, Cardi B ki te ap sipòte Ayiti, kote nou wè li make vers 9 heures 42 li make Go Ayiti, men nou konnen toujou gen ti chire pit ant dominiken avèk ayisyen, wap gade gen yon Alex la ki reponn e li di w ke men se pou sa nou menm dominiken nou pa aksepte w. Bon, nou konnen, nou konnen mal, menm si se non bagay kon sa, e, nan peyi dominiken ki avek yon ti sistem, yo menm pou yo menm se, se, se, se, se pa blan, se pa, an fèt se pa black yo ye, yo pa nwa, se ayisyen ki nwa, yo menm yo pa nwa, se indio yo ye, kom, kom yo abitye toujou di, e, gen anpil moun an, an repiblik dominiken, e, kap lite. pou eseye demistifye pèp dominiken an, paske nou konnen aprè ke twou yo, twoull yo te fè dominiken yo konprann ke se ayisyen ki nwa, yo menm yo pa nwa, enben nou konnen prezidan li menm Leonel Fernandez ki ekri menm sou koze sa a, li di ke li menm li pa t janm panse ke l te nwa. Se lè l rive ann Espayn, lè y ap, tout moun ap rele l Negro, epi e lè sa, e lè sa l vin konnen ke l se nwa. E sa fè Prezidan Fernandez li menm, li, li, li toujou ap onore Ayisyen, li toujou ap ede Ayisyen yo. Men, moun sa a ki te ekri tweet sa a, nou gade nou wè. Kanmenm sa son espwa kanmenm gen li gen li jwenn 27 repons wap wè kote misye ap eseye blaze Cardi B lap di sa se poutèt sa nou menm dominiken nou pa aksepte w men nou wè gen 27 moun 27 moun ki reponn li tou epi yo montre misye kat la bon se te konn yon inyoran tou li konn menm yon dominiken menm ou konprann li montre w ke ayiti avèk dominiken avèk Dominican Republic se menm il lan ke yo pataje e gen lòt moun ki di ke ben ou menm fò ou konnen ke nou menm nou black nou black e nou konnen ke Cardi B li menm li pa gen pwoblèm avèk ayisyen li fè videyo avèk ayisyen deja kote l kenbe drapo ayisyen alò alò sak fè fè moun yo plis mal nan koze sa se paske Cardi B lè l fin di go Ayiti an. ok li mete drapo dominiken an nou drapo ayisyen an pardon donk nou wè kote l make go ayiti epi euh, li mete li mete drapo ayiti a nou nap pou nou wè mye la a wè Cardi B euh, li make go ayiti epi li mete ti drapo ayisyen bon sa a se touye l touye dominiken euh, gen gen gen moun ki pa pran l Men kanmenm, nou wè ke genyen kanmenm 16 mil ka. Donk, 16 mil moun ki renmen post la, epi gen mil comment, epi gen 3 mil 700 retweet. Donk, se kanmenm yon tweet ki te fè anpil satisfaksyon. Alò, se sa k t ap pase nan mond lan. Ayiti ap fè gwo bagay. Ayiti ap fè gwo bagay. Nou swete ke match Ayiti-Meksik lan, bon, mwen pèsonèman, mwen panse ke son match ki prenab. avèk tout talan ayisyen yo genyen, avèk long bòl ke ayisyen yo ap jwe, m panse ke se yon match ki prenab. Se yon misyon, se pa yon misyon enposib, se pa yon misyon enposib ditou e m ap fè w reviv ankò bèl gòl sa, bon gòl ki fè On gòl ki fè le tou di mond On gòl ki fè le tou di mond N ap fè w N ap fè w reviv gòl sa a ankò Très bonne passe, passe lumineuse de Dukens Nazon et puis Donald Guerrier euh, mete ballon an. La, Canada te panse te fè, te éviter le pire avec Hutchinson ki repran nan ballon, men Hutchinson te, te vreman, vreman jis on, on pye, on pye hors jeu. on pye òje. Jij Delina te byen wè, te byen pozisyone. Se ki rasiran tou paske defwa sa gen anpil fwa m te toujou remake ke seleksyon ayisyèn nan jisteman li te konn dezavantaje pa kò dabitraj lan. Men la, menm si o debi de match lan nou te kab di ke genyen on katon wouj paske jwè kanadyen an ki fè yon kout pye karate sou jwè ayisyen an, anfèt se te sou Bazil mwen kwè, misye ta merite, misye ta merite katon wouj, men bon nou ka konprann sa tou kòm se match la fèk kòmanse, men m pa ka konprann ke menm katon jón ke misye pat genyen. Donk sa lè abit yo fè erè sa yo, se sa yo toujou ap di w lè w fè afè, lè w fè bagay yo fè yo byen, lè abit la fè erè sa li vin Kreye yon sètèn kilpabilite lakay li, ok, lè abit lan pè met kanson sou li pou l pran yon desizyon ki kontrevèse, menm si desizyon an kontrevèse, li, li, li vin, li vin kreye yon, ou vin, ou vin gen yon dèt anvè peyi, anvè, anvè jwè w oubyen anvè peyi ke ou, ou defavwe, anvè ekip. ke ou defavorize a, ou vin gen yon dèt anvè li, donk se ki fè ke lè ekip sa fon yon move fot tou, bon ou vin, ou, men ou vin ye, ou vin pa ka bay, ou vin pa ka bay katon wouj lan tou, donk an yon sans sa te avantaje nou tou, paske gen de twa ti fot, mwen menm mwen panse pèsonèlman milye teren ayisyen an, misye trè fouge, nèg ki fè dread lan, misye trè fouge, men gen plizyè fwa misye ta merite katon, Men nou gade nou wè se Saba ki pran katon an a la plas. Men antouka choz di choz fèt ekip Ayisyèn nan te di ke li tap kalifye fas a Kanada ebyen li kalifye fas a Kanada. La a nap tann Meksik, Meksik ki nan peryòd de dout la avèk kotch li Gerardo Martino e Meksik trè prenab, nou konnen se son faz de poul, menm nan penalti Meksik prenab, e mwen menm mwen pèsonèlman mwen panse ke long ball yo gen yon kou a jwe pou Ayiti. Antouka nap salye viktwa istorik e eroik de seleksyon ayisyèn nan e nap swiv bagay pou nou kòm nou menm nou konnen deja zen pete nan choublak se zyo li ye nou pa fè nouvèl nou bay nouvèl. Ret branche fanatik yo.